Men kote m te wè yo kouzin. Men la. Ki bò kouz.
La sou chèz sa kouzin la m wè yo chita. Men sa kon chèz menm m gade m pa wè moun la. La m te wè kouzin yo gilè ki ta ale kouzin. Ki lè ou vin. Pandan m ap pase la m pral kote yon moun devan la kouzin m wè yo chita mari w lansman yo kon ti dam kout. Ou sur ke w te byen wè kouz? Oh kouzin, ou konnen ou wè m avèk? Epi toutalè, kisa w di m? Yon ti dam kout? Yon ti dam kout nwa. Li gwo oubyen li chèch? Li pa gwo, li sexy. Men li byen plen. Ah kouz, mwen vin fè jalouzi cheri. Ou met pozo.
Se ti sè mari m wi. Jan m wè moun sa yo te la ou di m sè mari w? Jan mwen te chita pye kwaze. Enben moun sa yo nan vaskabou yo wi kouzin. Ah kouz ou pran bagay yo nan lòt sans kouz m di w non se pa fanm mesye a li ye mari m nan se ti sè mari m ke l ye ou pran bagay yo nan lòt sans kouz. Antouka kouzin kòm mwen. Mwen panse lè w di m sa ou wè m kouri vini sou tèt la m panse s on lòt moun wi. Antouka se ti sè mari m ye ti sè m li ye tou. Antouka kòm ou di m sa kouzin m vrèman dezole men.

Talè. Apa m wè mwen m ap koze avè w w ap fè stil. E pou mawozo sa ou pa vle renmen avè m nan? Pou jan ou bè sa? Pou nèg gwo vant sa? Pou sa ou pa vle renmen avè m nan? Hein? Antouleka on kraze m bezwen la hein. M bezwen on kraze. Kote ou pral ban mwen l la? Nan otèl oubyen lakay mwen? Ou soumoun wi. Kouman m soumoun nan? Ou fin pale? Kouman si m fin pale a? M di m di w m bezwen w kraze w mande si m fin pale.
Sa vle di sa ou te wè mari m te fè w te fè w devan m nan sa poko kont ou toujou? Kisa?
Mari w la ka ban m kou? Ou genlè pa wè ou genlè pa wè kiyès ki la? E mwen Ilay la wi. Mari w la ka ban m kou? Ou fin pale?
Mwen menm tou sa deja, yon kraze m bezwen, kibò pral ban mwen, nan otèl oubyen lakay mwen? Nou pa manke pa frekan. M'en w radote twòp la, m ale.
Oh! Anben ok, m'ap wè si w pap fanm mwen.
Oh, freo! Kote w sot la ou menm?
Oh, sa w gen la a? M mande w kote w sot la?
M sot kay yon zanmi m. Ban m di w bagay, Mhm. Wè, bon bagay ou tap kache m vre lakay la wè m pat janm di w anyen. Mwen menm, Jodi a m jwenn tout verite tande. sa m tap kache M ou jwenn tout frero? verite.
Ki sa m tap Epa kache epa ou? Sedline te gen nèg li deja. Ou pat janm di m anyen. W ap reve frero.
Nèg Sedline nan genlè gon ti kòb lap ba w an kachèt wi. Ou genlè sot bwè.
M genlè sot bwè? Ehe. M jwenn yon granmoun ki ban m tout verite. Wè pa gen anyen nap vin di m la. Avwe pa m mwen k te rele w m te esplike w m di w Sedline gen nèg sèlman m potko rekonèt li men m konnen l. Ou konn nèg la kanmenm.
Oh. Yo fèm konnen yo wè nèg la soti plas la la E mwen menm ap bal ki love. sa m gen pou m wè nan sa mwen menm? Mwen m pa m pa nan veye bouda Cedeline mwen menm. Wè, pa bon manti map pete tèt manzè. M pa gen anyen pou m wè nan sa, degaje avèk Cedeline ou an mwen menm sa m konnen Degaje m avèl. sa m ap jere Ou menm pou kote w mwen.
pale avèk gwo linèt nwa sa nan lari ou deja konn larisi pa bon deja ou menm. Dayè tout moun pati nou kite m lakay la. Cedeline menm menm menm m pa janm wè pwent tèt li. Nou kite m lakay la mwen menm m ta pral ret lakay la Lal damou avè nèg li.
Epi granmoun nan dim konsa, sou wè sa yon granmoun wi, epi yon timoun pa, manzè nan son granmoun wi men. Menaj Sèdlin nan yon granmoun? Wi. Hey! Mèt deranje w, antouka mwen m di Sèdlin lè m pale avè l li pa tande m. Se ou menm ki pou pale ansanm avè l, gad pwazon w ka pran ansanm avè l.
Fè pridan avè Sèdlin nan, Sèdlin ka ba nou pwazon tou. Si Sèdlin gen vi sa l ap mennen, epi kounya l ap kache l, li ka ba nou pwazon tou. Nèg li a ka ba l yon ti bagay ba nou, kòm mwen m prèske pa manje nan kay la e nan lari m manje tou. Sitou l renmen nèg li, paske li te di l renmen nèg li. Pa gen pwoblèm.
Ou menm tou m gon bagay pou m di w la tou wi. Sa gen pou di m kounya?
Bon kounya ki pwoblèm mwen avè m la? Tann mwen lakay la m ap vini m gon bagay pou m di w. Wè jodi a, m ap pete tèt Sedline.
E ba l fou. Al lakay la an e fou m fou? E fou m fou? Bon ou pral lakay la kounya l di m al lakay la. Kounya e lawout kay mwen ye m pa di w kote moun prale. An bon ok pa gen pwoblèm.
N ap ale lakay la. Ok.
Hey ou tonbe sou tèt.
Bebe, ale nan, ale nan cheri. Cheri, cheri. Nan, vi, bezwen rive lakay la. Cheri, Sa kwa se? fòk nan brele.
Che, mse sou moun men.
Alo?
Alo? Alo? Kote ou ye la menm? Freo, Kote ou ye? Kote ou ye? M pa ka tande ou. Mwen pa ka tande ou. Kote ou ye men? Yo, m tande w ap fè romans avè nèg ou a nan tout lari men, tout kote papa. Yo, ou pa al fann tèt ou la wi baz. E pa vre kisa? Kiyès ki Dubai sa frero?
Fòk m di w kiyès ki di m sa menn. M pral fonn tèt ou la wi baz. Tann mwen lakay la m ap vini. M ap vin sou w kounya la frè m. Di m e pa vre, w ap konn jòj baz. Tann mwen lakay la m ap vini kounya baz. E m pa bezwen fè anpil pale. M tande w menn tout nan lari w ap fè womas a nèg ou a. M bezwen konnen si misye ba w bag deja menn. Ok frem. Al fann tet manzè nou. Marim nan lontan lè w tande nou konn ou gentan konprann ap fonksyone ou konn konprann bagay yo tou. Nou te konn fè 1 èd tan, 1 èd tan e demi. Ohh men li tap touye w. Men kounya pitit menm 2 minit li pa fè. Depi l fè sa la li goute pwoup poko menm touche. On poul?
Sa pi mal ke on poul. Li tèlman chanje, li pa konn sèvi, li pa chita nan kay la, menm manje l preske pa manje nan kay la.
Kouzin, ou sonje m te dekouvri yon bagay m te men nou al gade te di m se ti jè mari w.
Mwen konn, sa m konnen, m te dwe ti sè. Ti sè li te moute mi, ti va tou di e ti sè mari sa va ou konnen kounye al vin ti sè m tou konprann kouz. Men fòm chache konnen pase janm ra gen el gen lòt fanm pase m pa ta gen pwoblèm sil fè jounen nan lari ou konnen gason ra chita sil manje deyò lèl vini li ka pa entèrese manje ankò men kounye a pwoblèm pou li pa ka bonm sèvis la sa son lòt bagay wi sa sa rive twò lwen. E antouka kouzin konsèy mwen m gen pou ou se fanm ou ye.

Nou tande dominem. Monchè epa mwen menm ki nan sitiyasyon kouzin men sa vrèman dominem tou paske se menm nou menm nan si wap soufri ekòm se mwen menm kap soufri malgre ke se 2 kouzin nou ye men jan nou viv ekòm si se 2 sè wi map edew jere ti sa cheri. Mwen te edem met kontwòl wi kouz men pa kitel sispèk tanpri anyen bay non kouz. Ou konnen m konn bay kou ratman sa yo? Afè sa monchè. Ou konnen fòm ka di w tou. Ou wè menm wè map pale avè w. Bon wè, lap la devan m nan la map bal kontan li pap janm konnen. Mwen konnen w bon pou sa. Wè m rele w m pale avè w m di w sa, li pa menm konnen menm. Donk m pa kite l santi se gon bagay kap domine m. Ya jan ke w te konn bal afeksyon, toujou bal afeksyon konsa pa fache avè l nan lè ke w konn bal manje, toujou bal manje nan menm lè a. Konprann? Jis ou konnen Sil wè w chanje ansanm avèl li ka achte li exactement li ka doute Ebyen banm di nou lè w vin dekouvri sa kap pase a menm sa w panse fè M pa di w pou kite mari w non cheri ou pral pèdi mari w pou vagabòn Nap fè bwa pou fanm nan Nap fè bwa pou li cheri Ou pral pèdi mari w tann dat ou avèk kouzen m dat ou avèk kouzen m non cheri ou paka pèdi nèg la. Nèg la. Li di m soufri anpil avèl wi m pral kitel pou nenpòt moun. Non cheri sa paka pase la nap fè bwa pou ti bouzen an. Tout pa koz de mi jere nenpòt bagay epi tou bat si wap bon pou pou si w jwenn yon bagay pou bom rena prèv de fwa pou pa plede. Non de paske sa ke mwen te di w la ou bòt pat gen prèv paske moun yo te gintan deplase men map ede w jere sa cheri dakò men. Cheri e la wi nan vye kay sa la wè l la pa konn gen moun antre la nan li. Li vre baby.
Wè l la.

Se ka se vye pwa dòmi sa m manje a non menn. Damn gwo twalèt kenbe m la wi menn gade sa m ta fè la non menn. Ooh gade yon vye kay. Al twalèt la papa. Damn! Ay!